Zanmi entènot, bonjou, yon gwo salitasyon espesyal a chak grenn moun ki pral gade videyo sa. Zanmi m, ou menm ki potko abòne ak chanèl la, abòne ak chanèl la kounya, kite yon kòmantè pou nou, ede nou pataje videyo yo paske se sèl fason ou ka ankouraje nou. Ebyen zanmim nouvel nou gen pou ou jodia pa konte baw ti lapli misye panike neg yo panike izo vilaj de Dye pete kouri al sere zanmim ebyen nan kad bwa kale sa gen anpil jèn fanm ki komanse viktim gen nan yo ki ta fè konnen ke yo pa madan bandi pandan se tan foto yo video yo afiche ebyen zanmim bò kote Krisla. Bandi Krisla ap plenyen lap kriye kote lap di li menm li pa bandi li jis la li se yon revolisyonè nèg yo ta fè konnen yo pa bandi mezanmi nan peyi sa kilè moun ap bandi imajine ou yon nèg ap kidnape machin ap kidnape moun ap fè zak sal nan tout lari nèg la ta fè ou konnen li pa bandi. Ebyen gen anpil nan nèg yo kap plenyen paske bwa kale a preske rive sou yo Pou vilaj de Dye zanmim gen yon avyon ki stabli sou tèt vilaj de Dye ki gen kontwòl tout vilaj la antye Yo gen kontwòl moun kap soti yo gen kontwòl moun kap antre. Ebyen zanmim yè ki se premye me 2023 Ariel Henry fè yon gwo deklarasyon Sanble Ariel Henry pa kontan bra kale yap bay la misye ta fè konnen pèp la pa sipoze nan vyolans Zanmim si te pou sa nou te gentan konn sa. Nou te gentan konnen Ariel Henry pap janm fè pati de sa pèp la ap fè a. Paske Ariel Henry se yon bandi an soudin. Ariel Henry se yon bandi sal. Ariel Henry se yon moun fini. Ariel Henry se yon kowonpi. Zanmi m, lè m ap gade videyo sa, m ba w sa pou garanti, si m ta gen chans jwenn Ariel Henry, m t ap fout men nan kòlèt misye. M t ap sakaje misye. Paske, tout sa ki konn ap pase, ki kont pèp la, Ariel Henry pa t janm konn pale. Men pou ki rezon kounye a la se lè pèp la ap fè yon revolisyon, se lè pèp la ap fè yon bagay ki nan avantaj li, epi se lè sa pou Ariel Henry pale. Sa raple nou, Ariel Henry pa nan anyen ki nan volonte pèp la. Ariel Henry pa vle anyen ki nan volonte pèp la. Imajine w valè imilyasyon Ayisyen ap pran nan Sendomeng, valè mizè imigrasyon ap fè Ayisyen pase nan Sendomeng, Dominiken pa respekte nou, Dominiken fè nou tounen yon biznis, polis la jwenn ou li mande w di mil, kenz mil goud li lage w yon lòt kadè demen si Dye vle yon lòt pran ankò. Pou ki tout bagay sa yo Ariel Henry pa pale? Epi pou se sa ki enpòtan pou pèp la la fè a se li menm Ariel Henry deside vle estope. Ebyen zanmi m bra kale a fenk kòmanse moun ki santi ou pa dakò bra kale sa bwè pwazon. Ebyen gen anpil polisye tou ki debake sou komisè Muscadin. Sanble yo te vle tiye misye. Ebyen daprè deklarasyon Muscadin, Muscadin fè konnen li menm li pa konn chita nan fouk nèg ay bre kleren. Li pa manje nan men pèsòn. Li pa nan bay blag ak pèsòn e li menm li granmoun lakay li. Ebyen zanmi m, si te pa sa a Muscadin t ap gentan echwe. Pou bò kote Izo, gen yon ti bout videyo ki vin jwenn nou, kote nèg yo ap pran plezi, yo fè konnen yo gen mas, yo pa pè gaz, lapolis pa ka ba yo gaz. Men mezanmi, nou pral fè w tande yon ti anbyans nan videyo sa, kote nèg yo di yo pa pè pèsòn paske yo ame. Zanmi m, tande. Bal sou nou!

Nou pa bandi non, nou menm ki di yo bandi nou ya, nou pa bandi non nou se ti visye, ti vòlè, paske si se bandi nou te ye e pèp la pou nou te defann, e pèp la pou nou defann, e pa malerèz, e pa malere malerèz parèy nou sa avè yo pou nap goumen, e pa malerèz parèy nou pou nap goumen, se pou nou kanpe avèk pèp la pou nou defann pèp la, e pa yo pou nap touye machann Kristan, machann
Banisyon.